Bonjou bonswa guys sa kap fèt tout moun jodi a m tounen back avèk yon video pou nou video jodi a se kesyon avèk repons yo m vin bay ok mes amours nou kapab wè kijan se deyò a m sot Mèsi paske m danje. Vizaj mwen ap manke parèt. Ok guys. M pa konn si nou byen wè m. Ok se lakay mwen ye. M konnen jodi dimanch. M pral ban nou repons avèk kesyon. Kesyon yo.

Map louvri laptop la. Ok, m tal fèmen pot la. M kwè ke m fè yon chwa deja ou byen m poko fè. M pa konnen si m fè yon chwa deja. M vle nou tande tout sa ke m ap di mes amours. Ok m te lage yon bèy sou Facebook avèk Instagram. M te di ke pou nou poze m kesyon ke nou vle. M te. Ok Nou pou nou poze yon kesyon ke nou vle Nou jwenn anpil repons Nou jwenn anpil kesyon vreman Jodi a m tounen bak Pou m vin reponn nou Kesyon yo Ok guys N ap kòmanse N ap kòmanse mes amours Gen yon moun ki poze m yon kesyon Li di m Premyè kesyon li di m eskew gen mari eskew gen mari ok mes amours m pa gen mari men m gen yon mennaj ok. Kesyonm pou ou eske ou gen pitit deja. Non m poko gen pitit sak fè w di sa paske w pa gade video dèyè yo video kem te fè on ti jan lontan yo ki fè ke w pozem kesyon sa m pa gen pitit mwen apèn fini lekòl m pa genyen timoun m poko genyen timoun ok. Kesyon m pou ou Abel kijan w fè bèl konsa Mes amours Ou konnen se Bondye k fè moun bèl se pa ou ki fè tèt ou bèl se Bondye ki fè moun bèl Merci ma chérie Bon mwen ki moun ki di sa Ok merci my sandy sandy ki dim koman m fè bèl konsa merci ok mwen menm mwen pa gen kesyon map pote yon sijesyon mwen pa renmen jan w fè videyo yo kounya ou te konn fè bèl ti videyo Konnya ou plis fè video sou zen. Mezanmi. Gon moun ki ekrim ki di ke i pa gen yon kesyon, gen yon sijesyon. I pa renmen video ke map fè konnya yo, paske video ke map fè konnya yo, m plis fokis sou video zen. Mes amour m pa fè video zen. Tankou si yon bagay ap pase, se m ka jis pran e pi m mete sou pajan m, men m pa fè videyo pou zen. Ok m ap ranje sa, m ap vin ak lòt bèl videyo pou nou, bèl bèl bèl videyo pou nou. M ap ranje sa mes amours. Kesyon m pou ou. Eske ou manje anpil? Gen yon moun ki di m eske m manje anpil? Bon, tankou moun yo konn di a, mèzamou, tout moun manje, kòman m te ka di sa? Selon vant ou, oke, bon, m fouti avanse sa. pou nou ka tande m pi byen. Tout moun manje selon vant tan w ka sipòte. Ok? M pa manje anpil, m pa, antre de. Ok? M manje antre de. M ka manje. Ok guys, antre de. Ok! Sa ke map poze w kòm kesyon, kijan w fè bèl konsa? M te deja reponn nou, m di nou ke se Bondye, tout jan yon moun ye se Bondye, m pa konnen, se Bondye ki fè m bèl ok, se Bondye ki fè m bèl. Kesyon m pou ou eske jon saj la ou konn nan zen ake moun. Bel kesyon. Gon moun ki dim konsa eske janm saj la m konn nan zen ake moun. Ok mes amour nou pa ka bay manti. Tankou ou ka ou pa konn nan zen wololo men si yon moun fè yon bagay ou ka di moun nan se li fò la li pa bon ou ka klase moun nan men e a paske tankou ou ka nan zen ake moun bagay m pa konn nan zen tankou gwo zen bagay m pa konn nan zen menm sa m pa konn nan bagay sa yo ok mèzamou kesyon m pou ou. E jodi a, èske w ap prezante non mennaj ou a yon jou? Ohh! Èske m ap prezante mennaj mwen an yon jou? Mezanmi kesyon yo anpil, m pa pran twòp kesyon. Èske m ap prezante mennaj mwen an yon jou? Wi m gen pou m prezante y mèzamou, m gen pou m fè sa. Ok Mwen menm kesyon m pou ou Eske ou ka fè yon ti renmen ansanm avèm paske m selibatè oh Se kwa sa mes amour Mezanmi moun yo ap di m yo selibatè eske tankou ok pandan moun sa ap di pawòl sa m pa fè videyo a twò long long pandan moun sa ap di pawòl sa Eske tankou tout moun sou pandan w lage yon foto sou Facebook yo pa tout moun ape kou w sou messenger yo renmen w yo sesi yo sela non bagay la paka konsa ou ka jis banm yon like volonte pa w men pa panse w banm yon like ke se renmen ke se sesi non pa mete sa nan tèt an nou epi m paka renmen ak tout moun ki sou Facebook la m paka fè sa anpil ap di an fèm fè afè non m gen mennaj m paka remake moun. Ankò m deja chwazi yon moun li renmen mwen men li paka gen lòt moun ankò map prezante nou li trè byento kesyon m pou ou Adèn èske ou konn fè madivines deja. Moun sa tiyem frèt. Eske m konn fè madivin deja? Non. M poko fè madivin e m pa kwè Bondye ap kite m fè yon bagay konsa. Ok mes amours. Kesyon pou, m ap pale trè vit. Ok. Kesyon m pou ou Adèle. Mwen renmw anpil merci merci samy samy 7 merci anpil anpil m renmen w tou mwen se yon nouvel mwen vreman apresye w mwen abone avek chanel ou a jodi a o waw mèsi. Merci merci mes amours Merci paske w abone avèk chanèl la wap ede m grandi chanèl la merci anpil anpil ke Bondye kapab beni w paske se ayisyen ak ayisyen nou ye si peyi a pa ofri nou anyen se nou k pou mete tèt an nou ansanm pou nou pou nou ede lòt ok kesyon m pou ou M pa gen yon kesyon, mwen gen yon sijesyon. Mwen gen yon sijesyon. Ki sa k fè ou toujou renmen mete bèl ti, bèl ti, e, e, e, kòm, ki sa e la? Ki sa k fè ou renmen ekri bèl sijè anba foto ou yo konsa, ni sou Facebook, ni sou Instagram? Waww ok m pat panse si tankou sijè m yo te fwape anpil moun paske m wè m gen anpil like vrèman m di Bondye mèsi tankou m toujou panse tankou timoun toujou panse m ka rete m panse konsa epi m lage yon foto m lage yon sijè Pa foto a men se konsa m ye Se konsa m ye Se konsa m ye M ap pran 3 kesyon ankò Aden èske w se yon moun ki timid paske w bay lè a moun ki timid

Mes amours, de bra m louvri pou m kolabore avèk yon moun ki ta vle fè pati, antre nan team Dorilis la. E Non m pa, m tankou m timid, m pa timid, m timid, m pa timid. Ok mes amours, lè m gen anpil abòne, map map stil toujou si yon moun bezwen yon èd map bay li m pap bezwen lajan pou m bay èd la paske lè nou tap banm abòne yo nou pa te pran lajan nan men m pou sa map stil fè tankou si se yon mesaj m ta pase sou paj an pou li map pase l pou li map pase l pou li ok dezyèm kesyon

Nou vle ou fè yon reyaksyon sou lòt videyo yo nan jou k ap antre yo. Epi nou pa vle pou w ap plede mete lòt videyo, se videyo nou vle pou w mete sou paj ou. Waww. Wouyy mes amours M santi m kontan guys paske nou te dakò poze m kesyon yo e m santi m kontan pou m reponn kesyon yo ak tout franchis e m reponn yo nou kapab wè sa m reponn tout kesyon ok gen anpil tankou M pap, ok, m pap poste videyo sa yo ankò, m ap poste lòt videyo. E gen yon moun ki ekri m tou ki di m konsa, li renmen videyo istwa yo, plis poste videyo istwa yo olye m poste lòt videyo desen. Ok, m dakò avèk nou. Mèsi mes amours. M santi m kontan paske m wè m gen zanmi. Menm lè nou pa poze m anba foto yo, nou ekri m. Gen moun ki ekri m anndan Kote pou m resevwa mesaj yo nan Instagram, nan Facebook, gen moun ki ekri m sou Messenger, gen moun ki prive m sou Instagram pou yo ekri m. Men pwoblèm, dakò, pwochèn fwa m swete nou ekri tout kesyon n ap poze m yo anba foto yo. Ok mes amours, pa bliye ay falowe m sou TikTok, falowe m sou Instagram e pataje videyo sa Abòne avèk chanèl la, like videyo pou mwen silvouplè paske m renmen lè moun like videyo sa vle di ou renmen videyo a lè w like videyo a gen anpil moun ki pa janm like videyo m pa konn sak fè sa m swete nou like videyo yo epi desann anba Kòmante, di yon bagay, di yon bagay ki sou kè w, yon bagay, yon chanjman ke w vle m fè, oubyen di sa w vle, m ap tann nou. M pa yon moun ki egoyis, m son moun ki tankou nou, ok. Fè sa pou mwen merci nap wè nan yon lòt video. Map di w mèsi pou tan w ke w pran pou te kapab gade video sa mèsi anpil anpil e tout moun ki abòne avèk chanèl la mwen di nou yon gran mèsi yon gran mèsi nap wè nan yon lòt video map vin avèk yon bèl video pou nou demen lendi a yon bèl grenn grenn Bel video pou nou nap kontan e nap renmen video a mes amours bye a la prochèn.